Bonjou bonswa sa kap fèt youtube kòman nou ye kòm ou deja konnen se zanmi pa w sè pa w frè n Dayana Désir so se toujou yon plezi pou m remèsye tout ansyen abòne m yo e w menm tou ki se yon nouvo abòne ki apèn vin sou chanèl sa mwen di w byenveni e mwen di w mèsi so map di tout moun tou dènyèman ke m te poste yon videyo so mwen te di ke mwen pat twò byen ki te swete m bon retablisman so paf si w wè gen nan nou ke m pat reponn so Mwen reponn nou jodi an. So mwen di nou mèsi pou sipò a, mèsi pou love la dèske nou te swete m bon retablisman. So umm video sa jodi an se yon tag ke mwen vin reponn. So mwen resevwa tag sa 2 semèn de sa but kòm mwen pat twò byen mwen potko kapab chita devan kamera vizaj la vrèman pat nòmal so mwen potko ka reponn tag la. So se 2 tag mwen reponn youn jodi an lòt la ap vini tou swit. apre so mwen resevwa tag sa pa debit cool diferans ant 2009 ak 2019 so li genyen 16 kesyon ladann so nou pral pati pou premye kesyon an premye kesyon an si nou wè map gade anba so mwen gen yon telefòn nan menm. Se nan telefòn nan m ap gade kesyon yo pou m ka reponn ou. Ki klas nou t ap fè an 2019? So, m pa t te konn an 2019. Ki kote ou t ap viv? Ak kiyès? So, an desanm 2010, 2009, mwen te move kite kay manman m, desanm sa a ap ban m dizan depi m ap viv poukont mwen. Twazyèm kesyon, Èske w te gen menaj? Wi, mwen te gen menaj. Katriyèm kesyon, Èske m te gen pitit? Non, mwen pa t gen pitit. Sizyèm kesyon, Ki stil de moun mwen te ye? So, mwen te yon moun ki te toujou apa, mwen te yon moun ki te toujou poukont mwen. So, mwen pa renmen bri, mwen pa renmen. an kote ki gen anpil moun. Depi kote a gen anpil moun, toujou fasil gen bri, gen zen, gen pale anpil sitou mwen tap viv Ayiti, so nou konnen sistèm Ayiti an. Si w leve nan yon lakou pou kont ou, an fanmi pou kont ou, so li ka fasil ou pèsonèl, ou pa nan bank, ou pa nan bri. Men depi w leve lakou a gen plizyè moun, li gen lòt kay ladan l, so nou leve nan yon lakou ki gen plizyè sè, ki gen plizyè apatman so sa vle di plizyè kay chak moun nan limit yo bòt men lakou a konsèn so mwen te toujou apa toujou gen bri toujou gen pale so mwen se yon moun ki te toujou apa se stil de moun sa ki mwen te ye an setyèm kesyon ki pi gwo rèv mwen te genyen pi gwo rèv mwen se te ale lekòl fini lekòl e mwen gen yon pwofesyon Dezyèm rèv mwen se te lè mwen gen yon fwaye, yon pitit pou m kapab reponn avèk bezwen l. Sitou mwen leve nan yon zòn, nan yon katye m toujou wè papa timoun nan fin fèt, moun nan fè timoun nan, l ap vive, li pa ka al lekòl, li pa ka manje, li pa ka bwè. So, si m p ap travay, m avèk yon nèg, so, li p ap travay, m va oblije fè timoun. Si m fè timoun sa, se nan mizè m ap mete l. M p ap kapab reponn avèk bezwen l. Se te rèv mwen sa pou m gen yon pitit pou m kapab ede l, ba li sa l bezwen. Anm uityèm kesyon ki pi gwo echèk mwen te pran. Pi gwo echèk mwen se lèm sa li pa twò echèk bòt e konsa tou li son leson, li son egzanp ki pou make lavi w pou jiskaske w mouri. Se te kite kay mwen al viv pou kont mwen. So, al viv yon eksperyans so ke m pa t konn anyen de li, ke m pral aprann, ke m ap aprann anpil bagay, m ap tire anpil leson. So, yep. An nevyèm kesyon, èske tout sa m te swete an 2009 rive an 2019 lan la? So, non. Gen ladan yo, so, anpil ladan yo pa rive. Dizyèm kesyon, Ki sa k ki make lespri w e ou ta renmen reviv ankò? So, m ta renmen pou m ta retounen timoun, pou m ta retounen avèk lavi a, kòmsi m t ap retounen a zewo, epi m t ap pran de seri de bagay m pa t pran, m te pran a lejè, m pa t pran yo oserye pou m ta kenbe yo nan men m oserye, kounye a, so, m pa ka reviv yo ankò. Humm onzièm kesyon bay kèk bagay m te konn fè oubyen achte lèm gen kòb an 2009 so lèm gen kòb lèm potko kite kay manmanm so mwen te toujou renmen achte so lè ou konnen lè ou nan yon kay ou gen ou gen plizyè timoun ou met savon sa la pat la la manman achte l wap chache l ou pa wèl Kiyès ki te benyen avèl kote w metel wap chache lan ka la ou pa jwenn li nèt aprè ou gen dwa jwenn li so lè mwen gen kòb m te toujou konn achte savon krèm pafen bagay pam pèsonèl m pa yo zafè mamoun lèm metel kotem malgre m konn metel kotem metel la lèm bezwen l m pa jwenn li yo fè fòlòp yo prann sou ou so lèm gen kòb mwen te konn achte afè pam avèl so mwen se yon moun ki pèsonèl douzyèm kesyon. Bay kèk bagay ou konn achte lè m gen kòb so e li menm ki douzyèm kesyon an n ap pati pou trèzyèm kesyon kisa m regrèt nan lavi m 2009 a 2019 so sa m regrèt so lè m te nan laj 18 19 20 22 zan so Depis pran lavi a pou jwèt so m pat gade de seri de bagay ki tap bon pou mwen ki tap itil mwen twò kenbe yo oserye pou m te gade pou m te fokis sou yo but kounya m ta renmen fokis sou yo ou gen pitit so ou pa gen bebisite ou pa gen èd so bagay yo vin difisil yo konplike so mwen regrèt gen bagay ke m pa t pran yo oserye oparavan, lè m bezwen pran yo oserye a epi m vin gen yon pakèt blokis devan m, m tou ka fè yo, m tou gen kontraryete m pa ka fè l so. Se sa m regrèt. 14 kesyon, Katòzyèm kesyon an, Kisa w te pi renmen lavi w de 2009 a 2019? Sou But kounye a m plis renmen lavi m wi so m ap aprann kèk bagay pou lavi k ap ede m viv so m vin yon lòt moun m yon moun pèsonèl so m plis renmen lavi m kounye a Humm kenzyèm kesyon èske w te toujou gen rèv pou w vin yon youtoubè so m ap reponn kesyon sa a klè epi egzakteman so mwen pa t janm gen rèv pou m te vin yon youtoubè Tou dènyèman la de twa kat sen mwa de sla so mwen konn ap gade youtube so mwen te konn gade a inana makendy and renia kazen jenechèn um kèk lòt moun ankò pa two anpil petèt mwen ka gade 5 a 6 moun so m te konn gade sou youtube la lèm potko sou youtube la so M te konn gade moun sa yo anpil. Mwen vin dekou, mwen te toujou met nan tèt mwen, m te konn toujou konn ap di, èske m ap kapab chita devan yon kamera pou m fè yon videyo? So, mwen wè li vrèman nice, li vrèman bèl, but, men mwen menm mwen se yon moun ki pè moun, ki sounwa, m te toujou di, èske m ap kapab chita devan yon kamera pou tout moun nèt ap gade m? So. M te toujou pè sa, m pa t janm met nan tèt mwen atann avèk sa. Jodi an, mwen pa p kapab chita devan yon kamera, lòt moun ki pa konnen m kèlkeswa moun ap gade m. So, se pa t yon bagay mwen te gen rèv, ni mwen te konnen sa t ap rive. Epi tou mwen fè YouTube sanzatann. So, mwen te gen yon YouTube paj mwen poste de twa videyo sou li malgre m konn m te pa lontan la m te efase pifò m pat menm pale fè anyen anpil moun ap di m mwen abòne avè w abòne avè m but lè mwen vin lanse chanèl sa m kwè m te nan 43 abòne m kwè ant 40 ou 43 abòne yo epi m try Bon men kòman nou vin fèm vin sou YouTube epi mwen vin gen fòs kounye a poum kontinye travay poum kontinye avanse pi devan map di nou yon gran mèsi sou ti video sa yo m te konn poste san zatann san pale san anyen kem pat menm gen bidjè a gen rèv la nou fèm vin genyen nou vin pousem vin fèm vin sou YouTube la m renmen nou anpil so mwen apresye sa se nou k fèm vin sou YouTube but men m pat gen rèv poum vin sou YouTube. Mèsi anpil. And then, ann pati pou sèzyèm kesyon an, ki pi gwo manti mwen bay nan 2019 la Bason? Manti. M pa bay moun manti non. M pa viv avèk pil moun. So, m pa gen zanmi, m pa gen vwazinaj. So, m konn bay yon ti manti. So, levi sou lè m al nan Elen la, sa w t ap fè la m rele w m pa jwenn ou. So, lè m pa la, m di a m t ap dòmi oubyen m di m t ap fè yon bagay. Epi, Se yon menm map gade sou youtube la map gade ti tèt video nou yo telefòn oubyen konpitè oubyen m gen TV la so mwen gen entènèt mwen gade telefòn sa pa yon telefòn ki fasil nan menm se sou li mwen resevwa kòl whatsapp tout bagay tankou m gen messenger twitter tout lòt bagay sa yo mwen gen telefòn ou wè map filme a la se sou li mwen gen lòt bagay sa yo se lòt telefòn sa mwen use pi souvan telefòn sa mwen pale mwen resevwa kòl lòt bagay enpòtan sou li an so li pa nan menm fasil lè map sòti ok l plis nan menm telefòn sa mwen kitel lakay paske mwen use li sou entènèt kay mwen an but mwen gen yon sèl telefòn li de men gen youn ki toujou rete lakay paske se sou entènèt mwen ke mwen use li. Yep se tout kesyon sa ke m te pote pou ou so mwen espere ke nou konprann kesyon yo nou renmen video a enjoy video a so mwen renmen nou tout one love tout moun bye nap wè wè ankò nan yon lot video.